Hey guys kòman nou ye byenveni ankò sou chanèl la ki se princess Danou mèsi a chak grenn moun ki toujou la pou yo sipòte mwen a chak fwa mwen poste yon videyo ou menm ki pral gade videyo sa ki poko abòne avèk chanèl la pa bliye peze ti klòch la a chak fwa mwen poste yon videyo pou nou ka jwenn notifikasyon an. Se te video sa ki pral fè w abone avek chanel la Byenveni Abone Peze ti kloch la a chak fwa mwen poste yon video pou nou ka jwenn notifikasyon an Video jodi a kom nou kapab wè tit li de kisa ki pral pale nan video a ebyen swiv video a pa avanse l pou nou kapab wè tout detay ki genyen andedan de video sa.
Bonsoir, bonsoir tout moun. M fè ti live sa se pou m kapab pale konsènan de ti tonton an, de Rodnel, paske gen anpil nan nou k ap mande m kesyon jiska prezan, k ap mande m ki sa ki te pase. N ap wè m yon jan, vizaj mwen fatige anpil, mwen fatige anpil. Se pa ke m santi m te ka fè live non, men m santi fò m ba nou eksplikasyon paske anpil nan nou bezwen konnen ki sa ki pase avèk bebe, avèk Rodnel. Amen. M pral eksplike nou sa l te ye. E le fè ke m ap eksplike nou l se paske m panse sa dwe yon leson pou nou tout. Nou pa ka jis ap kritike yon moun san san nou pa ba l yon chans pou l eksplike nou kisa ki pase. E Mwen rankontre Odnel se. E janm te esplike a se sou boulevard. M tap filme sou boulevard avèk Lux Media pou nouvo mizik video m ki pral sòti. Epi pandan m rive bord lanmè a l te tèlman fè cho, m di map antre nan lanmè a avèk tout rad ki sou mwen, m pral map pou m ka mete dlo sou mwen. Epi mal antre nan lanmè a vre, mal voye dlo sou mwen. Epi pandan map voye dlo sou mwen nan lanmè a m wè yon timoun ki ap retire mayo sou li ki vin desann nan lanmè a tou. Epi map gadel men mpa janm pale avèl, mpa janm dil anyen. Epi lèm fini mwen leve epi mal chita, mal chita pou moun ki konnen sou boulva wout okap la byen, mal chita sou ti bout mi ki bò lakay la, bò lakay restoran paske se la mtap choute. Epi menm kote al parèt dèyèm avèk yon bòl manje nan menl epi lap gadem lap ri. Epi mdi oo. Bon, epi w ap gade m w ap souri men m te nan telefòn avèk yon moun. Epi m di, epi w ap gade m w ap souri, sa w vin chita la? Li di m, m vle zanman w. M di, w vle zanman m chita non. M di, bon m grangou epi w vin chita w ap manje bò kote m. Epi li lonje bòl manje a nan men l, yon anbwate ki te gen yon diri blan sòs pwa ki pa t gen sòs sou li. Epi li lonje anbwate a ban mwen. Epi l di m konsa, Men, men, m mèt manje wi, m mèt manje. Epi m di l, m pa grangou, m pa grangou m mèt manje. Epi mwen di l, Poukisa w vle zanmi m? Li di m, M pa konnen, men m te santi kay ti pitit la s on moun k ap chèche yon atansyon, s on moun ki santi l manke yon bagay, k ap chèche yon moun pou l pale. Epi m pran l m avanse l mete l anba bra m epi m kenbe l, epi m di l, Sa w ap chèche nan lari a? Li di m, Se pa timoun lari non m ye, se grangou m grangou m vin chèche manje. Kounya m di nou vre, m di l kot manman w? Li di m, manman m tèt li pa bon. M di men kiyès ki kap okipe w? Li di yon grann mwen wi, men l al vann nan mache pon. E e sa k fè m vin nan lari a m vin chèche manje pou m ka manje. Epi m di l konsa, ok. Epi li di m, m di l, ou vle pale avèk fanatik mwen yo? Li di wi, men li te tèlman eklere, timoun nan s on limyè poukont pa l. Ou konn wè lè w on timoun ki pa gen mwayen, ki kòm si timoun nan pa, malerezman l pa t an bon eta, ti kò l te sal, ti rad li te sal. M pa ka di ti kò l te sal non men ti rad li te sal. Men, ou ka santi kè timoun nan. Ou ka santi lè m mete l anba, lè m mete l anba bra m ka santi kè l k ap bat fò. M santi kòm si li te bezwen yon moun pou l santi li byen bò kote l. Epi, m di l, m di l konsa, m di l, o ou vini la ou vin benyen? Apre lè w fin benyen, w achte manje pou manje. M di, Bon, konnen w pa ka fè jounen avèk dlo lanmè a sou ou. Li di m, Non, lè l pral rive aswè nèt, m ap fè yon ti benyen wi avèk yon dlo dous wi. Men ou konnen m pa ka benyen twòp a dlo dous. Lè m leve lè maten, m oblije pran yon beny lanmè anvan m dòmi. M pran beny, m pran yon ti beny avèk dlo dous pou m kapab, pou m kapab dòmi. Epi m di l, Oke, m di ki jan w rele? Li di m, Rodnel. Li di m non an plizyè fwa, m pou k son, fò son m rize l, m pa janm sonje non an. Epi, epi m di m pral fè live la avè w wi. Epi pandan m ap fè live la avè l, epi m santi gen yon bagay nan mwen ki di m ke, Ani, si w pa t gen yon paran, w pa t gen yon matant ki te kanpe pou ou lè manman w te pran bal, ou te gen dwa fini tankou ti pitit sa nan lari a. Men gras a Dye ou te gen yon granmoun ki te kanpe pou w, se sa k fè ou pa, ou pa la, ou pa, ou moun sa w ye jodi a. pale avèl pou konnen sal bezwen plis toujou epi m dil konsa m dil sa w vle m fè pou ou li di m pral m vle al lekòl m di o bon pa al lekòl poukisa li di m te dwe yon moun mil goud m te dwe yon direktè mil goud lekòl la e sak fè m paka al lekòl paseke m pa gen kòb pou m peye epi m di konsa m di men si w pa gen kòb pou peye. Map peye lekòl la pou ou. Ki mwayèn ou fè? Li di m konn fè mwayèn 2, 3, 4. M fè, o! M pap ka pran mwayèn 2 ankò. Li di, yon lè m te fè mwayèn 3 wi, men se kado yo te fè m kado yon pwen anplis paske m pa t sipoze pase. Epi m di, kèt! Non sèlman timoun nan, istwa l touche m, men nivo kote ke li ka fè kè m kontan, li ka fè m ri. Anpil fwa timoun ou ka plen lajan, men lajan pa pi gwo richès ki egziste sou latè. M di pou yon timoun nan laj ou ye la a, ou gen tout pwoblèm sa yo, epi ou ka fè kè m kontan, ou ka fè m souri, sa vle di ke m di ou menm, ou gen yon rezon ki fè w la, ou gen yon rezon ki fè m rankontre w jodi a. Epi m di l, m pral fè cheve w. Li di ou pral fè cheve m? M pa janm rantre nan bagay sa yo non, bagay k ap fè zizizi pou fè cheve a. M di wi, m ap mennen w al fè cheve la a jodi a. Epi mwen pran l, m al avè l nan kwafè a. Men lè m rive nan kwafè a, gen yon mesye nan kwafè a di yo bonswa atis la. Men e kòmsi y ap gade m, aktivitis la mande tèt mwen, Kote l jwenn ak timoun sa? Epi m di, Fè tèt li pou mwen silvouplè. Epi li di m, Kijan pou m fè l atis la? Kale l? M di, Wi, kale l pou li. Apresa m di, Non, pa kale l. Mande l kisa l vle. Paske m pa konnen si m ap gen chans pou m janm rewè l nan vi m ankò, men atlis m ap fè yon bagay k ap fè kè l kontan yon fwa. Paske nan tèt pa m, m poko ap kenbe l, m poko, m pa t ko sou kenbe l, m pa t ko, m pa t ko konnen ke nou t ap rive deeper than just a friend. Epi pandan yap fè chevel la lap gadem lap souri map fè videol mwen gen videol mwen gen fotol kote yap fè chevel li di boss kwafè a kale tèt mwen wòz aprè sa li di non mpa vle kale tèt wòz la non mvle kwafè a di si w pa vle kale tèt wòz gen nimewo 1 gen nimewo 2 epi kwafè a di kwafè a di ebyen map baw nimewo 1 li di wi banm nimewo 1 an tou aprè sa kwafè a di ou pa konn sa w vle a non li di non m di ok mka chwazi pou ou pitanm li dim wi manman. Epi m di l ok, ba l nimewo 1, pa kale tèt li wòz. Kounye a pandan kwafè a fè tèt li, kwafè a remake ke li gen anpil pyas nan tèt li epi kwafè a di m a, li gen, li malad nan tèt wi atis la, nou oblije detann, desann tèt li nèt. M di ok, desann tèt li nèt paske m ta swete ke tèt li, pou, pou m kapab mete medikaman ki ka geri tèt la pou li. Epi li, m di ou vle kale tèt wòz la? Li di wi. M di ou vle tout bagay? Epi li di m wi m vle l. Kounye a ou kale tèt li wòz. Epi lè nap monte, epi li vin chita sou kwis mwen. Avan, li te chita, li te di m ke li vle chita devan machin nan. M gen yon zanmi m ki tap kondwi machin nan pou mwen, se machin kouzen m. Li di m, li di m li te vle chita devan machin nan avan. Bon aprè, li di m ke li vle chita sou kwis mwen. Bon, m chita devan, m mete chita sou kwis mwen. Nan tout wout la nap pale, pale, men tout moun ki bò kote m, asistan mwen, kouzen m, kouzin mwen, mwen konprann ke yo te vle pwoteje m, yo te pè, kòmsi Yep. Kouzin mwen ak kouzen m pat wè lè m pran l, lè m pran timoun nan. Men lè m tounen nan shoot la yo wè m tounen a yon timoun nan men m. Kounye an, pandan makeup atis mwen ap fè makeup mwen, epi epi yap ranje malèt mwen, epi lap ede moun yo ranje malèt mwen. Li di manman, wap met wap met chosèt sa? M di l. Wi pitanm map met chosèt sa. Li di men tenis la e kòmsi se li ki chwazi tenis se sak fè janm abiye a se li ki chwazi tenis nan dezyèm nan panti kote kem avèk mayo nwa tenis krèm nan videyo a se li ki chwazi awoutfit sa pou mwen li di manman m vle w mete sa m vle w mete chosèt sa manman epi l banm tenis la epi map gade l kap kase rad yo kap ede Loune ranje rad yo nan malèt la epi m di l konsa. M di l, w ap ranje malèt manman w? Li di m, wi, m ap ede w ranje malèt la manman. Epi lè m pral avè l, m wè timoun yo kòmsi timoun yo pè, timoun yo di m, ou konnen timoun yo se moun Okap, yo konnen, yo konnen, yo konnen ki jan sa ye ann e Okap. Gen anpil nan jèn timoun sa yo ki nan fimen, anpil vye bagay ki gen tan pèdi nan lari a. Yo pè pou mwen, yo di m, Ani, Si m te ou, m pa ta pral avè l nan machin nan. Li gen dwa lè w desann machin nan, li pran tout sa ki nan machin nan. M di, m pa bezwen konnen, m ap pran chans avè l. M santi kè m di m pa kite l atè, m pap kite l atè. Epi yo di m konsa ke, pa gen plas nan machin ou ankò non Annie. M di, si pa gen plas nan machin mwen ankò, mete l nan machin pwodiksyon an. Paske nou te gen yon bis pou pwodiksyon. M di, mete l nan machin pwodiksyon an. Epi, yo mete l nan machin pwodiksyon. Men, mwen make sure mwen rele Wanito, m di, Wanito, pa kite yo maltrete l pou mwen non, m konnen. Paske yo deja pè l. M di mwen santi ke li pa menm jan avèk tout timoun ki nan lari kap fè move bagay yo, ba l yon chans pou m ede l. Epi Wanito di m wi, depi w di m se pitit ou, m di men Wanito nan tout video a l ap mande m, oh pitit ou, pitit ou, pitit ou, pitit ou. Epi lè nou rive kote pou m choute dènye fwa, mwen la l achte yon ze, epi m di l, ou grangou pitan m, li di wi, e sa fè m al achte yon ze, m te gen 20 goud nan pòch mwen, m al achte yon ze, epi m di l konsa. Epi m di l, Enben, si w grangou, m gen mil senksan goud nan valiz la. M di kouzen m nan, Ale nan valiz la, m gen mil senksan goud. Ba l mil senksan goud la pou l al achte manje pou l manje. M di l, Lè w fin achte manje a, tounen vin jwenn mwen wi. Paske tout moun te gentan di m, Depi w fin ba l kòb sa a, l ap tou ale. Kounye a kouzen m nan di m, Kouz, M konnen w m pa konnen kisa w gen nan kè w pou li but depi w ba l 1500 goud la l prale m di Cruz ba l 1500 goud la m di menm si w ba l 1500 goud la li ale men atlis m ap konnen li ka pran 500 goud la pou l manje si l vle al lekòl la vre l ap pran 1000 goud la pou l peye lekòl la m di men ba li l kounya li di m konsa. Li di m konsa, e, e, li di m, mwen bay ok kouzin, men m konnen li p ap tounen, m di m pa bezwen konnen si l ap tounen men ba l kòb la. Men m te gen sèlman 100 dola, m te gen yon lòt 100 dola ameriken nan valiz mwen. M di sa se kòb, m di lè m fin choute, m ap fè mennen m lakay li pou m mennen l al achte ti rad paske l pa gen rad. Nou ka wè dezyèm ti videyo l fè a, se a menm ti rad m te jwenn li nan lari a, li fè dezyèm ti videyo a. M di m ap mennen lafè. M mande m mande Jeffry ki se asistan m Okap, mwen di l ke èske gon kote Okap nou kapab jwenn ti rad ti gason achte pou m al achte ti rad pou li pou m kapab al ede l. Epi li di m konsa, li di m wi Anie n ap jwenn wi bòt fò w fin choute video a paske solèy la prale bagay fò n fin choute video a. M di ok. Epi menm santi kouzen m ta pral di l ale paske kouzen m te pè anpil. Kouzen m ap di. Kouz, Si w pran timoun sa w ale avè l Pòtoprens, lè l rive lakay ou, timoun nan gendwa ap, ou gendwa rete yon jou pa wè l ankò. Ou se yon moun ki atachan, ou gendwa vin tèlman renmen l, ou kè w vin brize, ou pa santi w ka viv san li, epi w ap chèche l ou pa ka wè l. Ou pa ka pran timoun nan, m di kouz, nenpòt sa k pase m ap pran yon chans avè l. Paske mwen menm si m pa t jwenn yon moun ki te pran yon chans avè m nan lavi m, m pa konn kote m t ap ye jodi a. Chak moun ou wè nan lavi a l bezwen yon chans, tout moun bezwen yon dènye chans. Ou pa janm konnen kisa moun nan ka devni. Epi, li di m ok. Men lè kouzen m ale a, kouzen m tèlman pè pou mwen, m konprann. Mwen fache avè yo la kounya, m sot rele yo nan gwoup familyal mwen joure yo. Mwen fache paske atlit yo te sipoze di m yo fè sa. Yo pa ta kite m fè tout jounen. Mwen kriye timoun. Lè m wè timoun nan pa tounen, m kriye. Yo pa menm di m ke se yo ki di timoun nan pa tounen. M pa, m panse se timoun nan ki tèlman, e kòmsi se yon timoun ke m pa ka sove, ki pèdi, ki prale. Nou konprann? Yo pa menm di m ke se yo ki di l pa tounen. E sa fèm fache. M konprann ke nou vle pwotejem nou se fanmim nou renmenm nou pa vle nou pa vlem blese mwen hurt too much but at the end of the day si kèm mandem poum fon bagay pa pa pa kanpem nan misyonm sou latè paske mwen m toujou dil m pa gen kenn foli chanteuse gwo selebrite se pa sa ki misyonm sou latè m gon misyon m gon kotem vle ale e kotem vle ale a se nan moun se nan ede moun paske mwen menm sim pat sim la jodia se paskem te jwenn moun ki edem pa kanpem nan misyonm. pa kanpe m. Epi kounye an, an, lè li, li, men, m santi yo pa ba l tout kòb la. Sa l ye, kouzen m nan ba l senksan goud nan konprenan ke, kòm li te konnen m ta sipoze ba l mil senksan goud, yo ba l senksan goud, l ap tounen vin pran lòt mil goud la. Men kouzen m nan di l, ale pa tounen ankò, paske l pa vle l blese m. Epi lè nou kòmanse ap choute choute lè lè direktè a di yo nou pral nan lòt zòn pou n al choute timoun m santi kè m fann m ap chèche m di kote pitit la m di kot pitan m nan paske m pa janm sonje non m toujou ap rele l pitan m m di kote pitan m wanito di woy pitan w ale ou pèdi l m di wanito bagay la blese m m santi m pèdi l m sonje premye souri li m sonje lè m fèk rankontre l sou sou bout mi an kijan l fè kè m kontan wanito m di wanito Sa fèm mal m vle wèl. Fèm wè timoun nan Wanito. Wanito di ok sis nap fini video a nou pral chèchel paske Wanito son moun ki renmen timoun anpil tou. M di li dim nap fini aprè sa nou pral chèche timoun nan m pral avwal map ede w chèchel. Epi lèm rive m wè m pa janm wè timoun nan vre. M di kouzen m an nou tounen al repase devan lakay lè nou repase malgre lapui a m vin pa wèl ankò. M di a m pèdil vre. Men gras. Gras a Granmèt la ki konnen kè m, ki konnen m renmen l, m vle l tout bon vre. Gen yon moun ki ekri m, ki fon kòmantè, li di, silvouplè ede m tag Annie, m konn kot, m konn wè ti pit sa yon kote, si m al pase la m ap jwenn li pou li. Epi m al ekri moun nan sou Instagram, m di, bonswa, m di m wè ou ret kite yon kòmantè, ou di m si m ekri w ap fè m jwenn timoun nan, ou ka ede m jwenn li silvouplè? Li di m wi, li di ou vle l tout bon? M di wi m vle l tout bon. Li di epi ok m pral lakay li, li di manman l tèt manman l pa dwat vre, men l gen yon grann li, M ap fè w pale a grann nan, m ap fè w jwenn li. M di ok. M di m gendwa pa gen tan pou m rejwenn li anfas, men si w ka fè m pale avèk li, m ap kontan. Epi, men mwen ki rive. Kounye a, zanmi an rele m sou videyo, sou yon videyo sou Instagram. Epi m rele zanmi an bak, li di m konsa, m rejwenn li pou ou wi, m ap fè w pale a grann nan. Men malerezman, m t ap soute, m pa t ka pale a grann nan. So kounye a, grann nan voye m voice note, grann nan di kòman w ye? E mwen wè ou renmen Rodnel anpil. M pa gen pwoblèm map ba oul wi men sèlman fò ta ka pwouvem ke fò ta ka dim ke pwomèt mwen ke wap ka fèm pale avèl chak mwa li dim pa mande pou fèm pale avèl chak jou non men atlis fèm tandel on fwa non mwa chak mwa fèl relem fèl banm ti nouvèl li paske m renmenl anpil tou se sèl sam bezwen kounya m dil oh m di men si se sèl sa w bezwen mwen pwomèt ou si w ban mwenl M ap kapab. M ap fè l rele w chak mwa. M di pou kounye an, m pa kote m ap viv la, m pa ka al avè l pou kounye an, men m ap kite l Pòtoprens kay fanmi m, kay manman m, paske m gen yon ti frè m isit toujou. Li ap, li ap, mwen konnen manman m ki, manman m se yon bon moun, manman m se yon zanj timoun. Manman m ap pran swen l pou mwen. Manman m pa pral fè l pase mizè. Manman m konnen, manman m, kòmsi menm ke se pa mwen ki te jwenn li, manman m t ap fè menm bagay la tou. M konnen l ap anfòm avèk manman m. Mwen di m ap kite l kay manman m, epi manman m ap fè manman m rele w chak mwa pou l kapab mèche w pale avè l. Li di m wi. Epi aprè. Kounya lè li dim lè l vini pita l nan lari a lè l vini pita map fè l rele w epi yo sot rele m epi le voye ti video a map tande vwa l map gade ti souri l lap rele m atis la m kòmsi sa fè m plezi sa fè m plezi ke m son mwen wè mwen rejwenn li malerezman mwen te oblije kite okap paske m gon lòt video avèk yon lòt atis map choute m oblije ap kouri pou m al choute li la kounya m pa okap men mwen jwenn mwen jwenn Rodnel. Pou tout moun ki tap mandem mwen jwenn Rodnel back e e e mwen paka tann mwen paka tann poum fini avèk travay mwen paske mwen mwen mwen mwen kwè mwen bouk jiska jiska 29 jwen depim fin fè tout afèm map tounen okap poum al pran Rodnel paske grann li dim lap ban mwenl grann li dim ke yon sèl bagay li vle nan menm se pou mwen menm kapab fèl pale avèk Rodnel chak mwa son zan poum di nou ke anpil fwa moun Ki nan antouraj nou konn renmen nou tèlman yo blese yon lòt ke n te ka ede oubyen yo blese w tou pandan y ap eseye pwoteje w. Men pa janm, pa janm bouke sispann bay moun yon dènye chans nan lavi sa ou pa janm konnen. Gendwa moun nan te konn al nan tout vye bagay ki sal menm yon gason ki chwazi pran yon fi ki nan kafe pou l fè vi l mwen toujou di sa si w rankontre yon fi nan kafe se li kè w santi w di w ke se moun pa w la sa ba l chans li. Paske l te gendwa nan kafe, ou pa konn pou ki rezon l te nan kafe. Anpil moun nan sitiyasyon, nan, pa, pa, eskize m ekspresyon bouzinri, se pa paske se sa yo vle fè, men se pito paske lavi a pa ba yo lòt chans. Si se ou menm ki se grenn chans moun nan, ba li l. Ou pa janm konnen sa l ka devni. Mwen menm avèk Rodnel, m konnen m pral fè anpil gwo wout avè l. Menm ke son mwen menm m toujou di sa, m pa, m toujou di menm ke w moun ta vòlè, m pa toujou twouve ke pou tiye l, paske ou pa janm konnen. Petèt ke moun sa, Gen dwa se dènye chans li pou ba li pou l chanje lavi l. Pa janm sispann bay moun chans. On moun ki blese w nan lavi a, moun nan mèt blese w, li mèt fè w anpil bagay men si moun nan retounen l di w ke li dezole, m pa di w pou w tounen ba li menm kè w te genyen avan an, nan sans ke kòmsi pou w ouvè a san pou san, pou w reba li menm menm menm plas li te gen nan lavi w, men padone l. Toujou bay moun yon dènye chans. Merci beaucoup paske nou tap swiv live la m konnen li trè ta mwen m tou m trè fatigue paske m apèn antre lakay mwen m trè fatigue m pral fè ti dòmi m te vle nou fè nou konnen ke mwen jwenn Rodnel mwen gen Rodnel mwen gen pitanm back m gon pitit gason tout moun konnen sa m gon pitit gason lèm gen pitit lè mwen gen avèm map fèl fon live poul ka pale avè nou merci beaucoup bye bye a bientôt.